Ok nou di bonjou, bonswa, sa depan de ki lè ou pral gade videyo sa, se koukini chèf Esther ki antre la kay nou ankon jodi a, pou nan fon lòt resèt pou nou ki trè senp, trè fasil, se ti bay ou ka pran le maten pou breakfast, ou konprann? E ki trè senp ki rele krèp. Ok krèp la kisa wap bezwen pou fèl. Sa nou pral fè a ou ka fèl sèl. Lèm di w sèl la. Ou ka fè sèl la epi ou mete chicken ladan, shrimp. Epi sa nou pral fè a nou pral fèl avèk fwi. Nan mete fig. Ki se frèz. Mwen banana, strawberry. Nou genyen farin. Epi nou genyen ze. Sa a nou genyen yon ti bè ke nou pran. Tankou yon bè maryann ke nou fon ni. Epi lèt. Apre sa, n ap bezwen yon ti sèl, ti aromat ki se sèl, yon ti sik epi yon ti esans. Pou nou kontinye, epi sa se pou nou swe plato a pou nou montre kòman n ap kwit li. Pou nou pa fè twòp reta, nou pral kòmanse swiv ansanm avèk mwen, w ap wè step by step kòman m ap fè l. Epi li trè senp, m ap mete resèt videyo a anba pou nou, m toujou di nou sa, tcheke nan ekriti anba yo, n ap wè kote mwen mete resèt yo pou nou. Ok, n ap kòmanse. Ok nap fè li nan yon blendè konsa tou ka fè l nan yon ti kivèt epi ou bat li a men jan nou konn fè li pou nou kòmanse nap bezwen yon tas yon tas lèt edmi ou vide l nan blendè a yon tas edmi lèt epi nou bezwen yon tas farin yon tas farin farin frans epi nou bezwen 2 grenn ze 2 grenn ze nou bezwen yon

Epi ou kouvri blendè ou. Epi. Byen rapid. Apre lè ou fin kanpe li. Ou pran. Ou pran spatule pou tcheke l pou make sure tout farin nan byen melanje. Ok. Pou make sure tout farin nan antre ladan. Ou pase spatule ou. Epi kounye a la menm nan, ou fè w blende l ankò. Lò fini, ou pran yon veso, ou koule l. Ou koule l pou make sure li pa gen ken ti boul farin ladan. Mwen mete paswa mwen, mwen mete l sou yon bagay epi m koule l. Pou make sure li pa gen ken ti boul. Everything is fine. Ok, tout bagay bon. Ok, li va gen yon ladan. E pi koun ya, nou pal montre kouman nou pal fè. Lè nou fin fè sa, ki sa nou fè? Nou pal rale fig nou, nou pal lave fwi yo. E pi, nou pal lave fwi yo pou nou ka al koupe yo. Se frèz la ansanm avèk banana. Nou pal lave. Kounye a nou fin lave fwi yo. Kounye a, m pral koupe yo. Ok? M pral koupe fwi yo mwen menm. Depi wè m ap koupe yon fwi, m toujou renmen itilize. Oh oh, gade yon gwo van ki deyò a. Jesus Christ! Tankou pye bwa yo pral tonbe. Ok? Lè m bezwen pou fig mwen koupe pou yo slice, pou yo koupe menm saz, mwen itilize sa, kòt sa a.

Tout nèt koupe nan fòs. Kounye a, nou fin koupe fwi yo. Nou wal pase nan twazyèm pati a. Twazyèm pati a, ki se pou nan kwit, pou nan itilize sou fou kounye a. Ok, kounye a nou nan twazyèm pati a ki se kwit krèch la. Ok, nou wal kwit li. Nou wèm itilize, itilize plato sa, li nwa. An dan nwa, se paske tou, manje pa ka kole la dan. Kounye a, ki sa wap fè wap pase bè nan plato a. Ou ka pase bè, mwen menm. M toujou renmen itilize spray bè sa. Ok, se sa m toujou renmen itilize. E pi, plato w cho, kounye a ki sa w fè? Ou mete yon louch. Ou make sure l gaye nan tout kò l. Ok, make sure l gaye nan tout kò l. Pou l pran fòm plato a. Tank plato a plen laj, l ap ba w pi bon rezilta. Kounye a depi w fin mete l konsa, kisa w ap tann? W ap tann li wè anlè l, li pa gen likid ankò epi w ap vire l. Depi w gade w wè anlè l pa gen likid la ankò, ou leve l. Pou leve le pou vire. A li fè kon bel koule. Premye mete a toujou fè konsa. Premye fò fè la toujou pran plis koule. Pase le plato a cho de pou mete bè a la dan. Bè a pran koule vit. Ok. Ou nou konn kite premye bò a pou an de minit. Pou an le a seche. Depi l fin seche dezyèm nan. Ou pa menm bezon an minit la dan. Ou bezon an 15-20 segond. E pi li tou bon. Pou yon tcheke l pou wè koman l ye. That's it. Vide yon asyèt ou vide l pou al fon lòt. Ou vide l la pou al fon lòt. Ou va mete lòt la. Ou pa oblije chak lè w ap mete l pou grese plato a. Ou ka grese l chak ou fin fè 2 grenn ou grese l. Ok, depi w fin mete l la met fil gari nan tout kò plato a. Nou ka gen yon ti lajè, tank li gen lajè li pi bon ok, pran ti mèch ou gaye nan tout kòl epi kitel pou anlè a seche pou virel epi gade ou wè anlè seche epi ou vire pran prekosyon lè wap virel poul ba ou fon, ou konnen mès Ok, ou vire. Jiska sko fè kantite ou bezwen an. E pi pou nan al pase dènye pati ki sa nou bal mete. Koman nou bal mete bagay yo an dan. E pou gade, ou wè lòt bò a vè. E pi defwa tou ou wè lò ou bagay li li che nan plato. E pi ki sa ou fè, ou vide. E pi pou al fon. Ok, ou fon ti swe li pi viti.

Whatever sa ou vle a ok. Kounya nou pral montre ou koman mwen fèl, koman mwen menm mwen fèl. Mwen tankou tap bere yon kasav. Ok. Tankou tap bere yon kasav. Ou gen plizyè fason ou ka fè sa, se yonn ladan yo map fè la. Epi ou mete fig ou nan jan ou bezwen nan. Mete fèmen taye fig yo piti dekwa pou l ka flat plat ladan, pou l pa twò gwo. Lè w fèmen l, lè l twò gwo al manke bon. Epi kounye a ou mete strawberry ou. M gon lòt bagay wi ou ka mete ladann ankò ki se siwo chokola talè. Ou ka mete yon ti siwo chokola ladann si ou vle. Konsa tou gen moun ki mete siwo chokola yo mete l anlè l. E pi ou fèmen. An lòt bo a ou fèmen. Sa se yon nan fason ou ka fè men nan. E pou pran asid tou, pou mete l. Lè w ap mete l, vire l fas an ba. Wè li? Ou mete l fas an ba, dekwa sou ap fè dekorasyon sou li, ou mete chòbèri sou li, epi ou mete e bay sou li. Pa egzanp, yon bon egzanp, ta pou nou mete yon ti chòbèri sou li. Ou ka mete fig la, ou ka mete chòbèri. Ok. Konsa. Epi ou pran siwo a. Boutèy siwo sa ap banm pwoblèm paske tou a twò gwo ladann. Ou ka lage ti siwo sou li. Ok. Sa se yon nan fason ou ka fèl. Mwen al moutou yon lòt fason ankò.

Make sure li menm fòs ou fèmen l. Epi lè w fin fèmen l, epi w ranje fwi yo anndan. Mwen m renmen mete yo pou yo parèt nan pwent lan. Lè nou ranje l nan asyèt la pou pwent chòbèri yo parèt. Epi kounye a m mete fig anndan l tou. Mete fig la. M pa koupe fig la gwo paske m pa vle pou l fèmen. Wè lè w fin fèmen, wè kòman l fèmen, wè strawberry a parèt anndan la, epi ou ka leve pwent sa a, ou leve pwent lan, epi pou mete ti strawberry ladan l pou fè dekorasyon an parèt. Leve l. Epi mete yon ti strawberry la dan. Pou li ka parèt nan pwent li. Epi m fèmen l bak. Epi kounye a, m mete l nan asyèt mwen. Ranje l nan asyèt ou byen pwòp. M ba nou tounen kòman w fè dekorasyon an. Meni, m fè 4, mete nan asyèt sa, epi m dekore l avèk strawberry. Epi sa se premye modèl la m te fè a. Ou ka ranje nenpòt konbyen, sa depan si li nan yon kabare w ap mete l. Epi ou fè dekorasyon, ou ranje li sou tab ou. Epi sa tou, ou ka fè dekorasyon chokola ansanm avè l. Epi anvan w mete l, moun nan mete chokola sou li avan l manje. Ok? Nou ka fèl an, epi tou si wap fèl avèk vyann, si avèk vyann mouli, ou byen avèk vyann poul wap fè li, wap sèlman pa mete esans, lè ou tap prepare pat la, pa mete esans ladan. Si se a vyann wap fèl, pa mete esans, ou ka pa mete esans, ou ka pa mete sik la ladan. Si w vle ou ka toujou mete sik la menm ke wap fèl avèk vyann, men pa mete esans lè se se avèk vyann wap mete. Pa bliye,